Mouvman sa ki antame la se yon mouvman ki antame depi debi mwa desanm lan la. Kote ke jèn nan Watapana, jèn fanm, jèn gason Watapana Matadò, nou te regwoupe nou etan ke zòn ki te ini nou pou nou te mete dye pi cheriben, senatè avèk Maki ki sa kote li ye la jodi a. E yo te pwomèt nou di moman ke yo eli, yo ap fè tout sa ki depan de yo pou yo amelyore kondisyon vi nou nan zòn nan. Sitou kesyon wout lan, kesyon elektrisite yo te di yap amelyore l pou nou. Vwala, vwala ke anyen pa fèt nan zòn nan. Nou te leve kanpe nou menm nou di jan zòn nan ye la li enpratikab, nou pap rete ladann jan li ye la. Nou te sible JP Cheriben e Maki ki sa yo te debake an pèsòn vin la. JP te pwomèt nou ke lap ban nou yon ti bout betonaj, yon ti pwojè betonaj anndan zòn nan, paske sa li te mande depi pwomès, se te pwomès kanpay li. Lè ke l vini, zòn nan te bloke totalman. Li mande nou pou nou debloke pou li. Nou te di, Senatè, zòn nan gen pou l debloke, fòk gen aksyon ki ap poze. Li di, Bon, pa gen pwoblèm pou aksyon poze. Nou mèt debloke, n ap kòmanse poze aksyon sou wout la. Nou pa gen pwoblèm, nou debloke. Li vini a detwa kamyon karavan nan vini. Lè yo vini, traktè antre anndan, kraze, vide pyebwa atè, fouye tou. Menm ranble yo pa ranble l pou nou epi yo kanpe travay la sou pretèks ke istwa travay la pa ka kontinye, m pa konn pou ki rezon yo pa vle eksplike m. Nou menm jèn Watapana nou leve kanpe sèt fwa si nou di premye fwa kou a te pase JP vini li bwè nou, li ban nou levanjil nou kwè ladan l, sèt fwa si nou leve kanpe se zòn nan an jeneral ki kanpe. Nou di nou bezwen pou nou ap gade jan zòn nan la ye a li enpratikab moun pa ka sikile nan zòn nan nèg yo vini te kraze l ta obi kraze l la ale l pa fè anyen ladan l pou nou. Nou kanpe sèt fwa si nou di fòk zòn nan ranje jan l te ye oparavan swa yo ban nou jan l te ye oparavan oubyen JP vini sa l di l ap fè a li fè l An ka kontrè, zòn nan la li rete bloke, nou pa gen pwoblèm pou nou pase tout fèt la konsa, men n ap pase sou reskonsablite Dyevye Cheriben, e Magi ki sa ki te vini ki tounen li yon fason, olye yo aranje l ban nou se kraze yo kraze l plis ke jan l te ye. E n ap tou lanse yon mesaj bay Senatè Joseph Lambert. Senatè Joseph Lambert te pwomèt nou nan eleksyon 2016 la ke li li te mande nou pou nou te sipòte l nan eleksyon nou tout tout zòn nan te mobilize pou te sipòte l. Li te pwomèt nou 15 premye jou l ap fè prezidan Sena Ayisyen. L ap ban nou 2 douzèn poto pou rezoud kesyon elektrisite nan zòn nan. Kote ke l te parèt, yo te wè a je pa yo ke elektrisite pa egziste nan zòn nan, kesyon wout sa pa egziste. Vwala ke senatè a rete 2 mwa pou, 2 semèn pou manda l fini kòm prezidan sena, anyen pa fèt. N ap mande senatè Joseph Lambert, ou te pwomèt nou poto, n ap tann poto. N ap mande JP Chérubin, Maggie Kessa, ou te pwomèt nou ke w ap aranje wout la ban nou olye w kraze li, olye w aranje l, se kraze w kraze li de preferans. N ap mande majistra a ak senatè a de konsè ak travaux publics vin aranje wout la pou nou. Depite Ketrel Jean Philippe. Jodi a ou depite komin nan. Wa Tabana te fè tout sa k dwe pande li pou te kontribye mete w kote w ye la, kote w ye a jodi a. Ou bliye si nou egziste. N ap mande èske se kote w, se bò lakay ou ki te vote w oubyen se kote w ap, w ap poze aksyon yo ki te vote w. N ap mande pou Ketel Jean Philippe, Mak Kike Sa, JP Chérubin, Joseph Lambert, pou 4 otorite sa yo mete tèt yo ansanm, vin gad nan ki kondisyon nou menm nan Wa Tabana n ap evolye, nou menm Matador n ap evolye, nou p ap ka ret konsa. N ap mande mesye yo pou vin poze aksyon nan zòn nan. E zòn nan bloke la sèt fwa si nou bloke l definitif pou zòn nan debloke. Nou vle aksyon poze. Se si se de se aksyon konkrèt. Nou pap nan lojik pou yo vini la jan yo te fè l oparavan. Yo vini a traktè. Olye yo aranje l, olye yo pote solisyon se kraze yo kraze l. Sèt fwa si nou bloke l. Nou vle fòk gen de aksyon konkrèt ki poze e fòk moun Wantabana ka rale yon souf. Nou pat vote nèg pou n te viv nan kras, pou n te viv nan malsite. Nou te vote pou kondisyon de vi nou te amelyore. Si mesye yo vle mete nou nan kras, nou pa gen pwoblèm nan kras men tout zòn ki gen pou konekte a Wantabana n ap koupe koneksyon tout koneksyon sa yo nèt.